Bonswa wi e eskize m wi mesye kòman nou ye la sa kap fèt la nou anfòm? Wi nou anfòm wi. Bon m pa konnen e m wè nou kanpe la ta sanble nou kanpe la lontan m pa konnen si son pwoblèm nou genyen kòman m kapab ede nou? Se pastè a pa vre? Wi se mwen menm wi. An enben ok.
Son moun nap tann la wi. Nou gen randevou avèk yon moun nan zòn nan la epi. Fan mwen yo kòman nou ye? M jwenn anpil moun ki tap mande m pastè a ankò m oblije m vin avèl pou nou. M pral fè nou wè yon bagay nou potko janm dekouvri anndan kè videyo sa. Nou wè pastè a? Kote lap pale avèk bandi yo Ou wè kote lap gad li li vize anndan machin nan byen li wè pil nèg yo avèk zam lè pastè a mande yo sil ka ede yo Kalash ou fon gwo erè la Kalash on bandi ou ye on talibon ou ye erè sa li pa dwe fèt ou pa dwe mandel si e pastè a li ye e depi jan wap gadel la lè ou gentan wè e pastè li ye pa mandel sa ankò ou fon gwo erè e pastè a t gentan sou menn pastè a di w wi map di nou Erè sa, si se, si nou wè erè menm jan avèm, di Karash sa poul ka korije erè sa. Pa janm fè sa, depi son bandi ou ye dan dan di dan dan di nèt. Pa janm la mande nèg la, se pastè liye, depi sou stil nèg la ou gentan wè pastè liye. Fan mwen wap map di nou kòman nou ye? M swete nou pa twò pi mal. M gen anpil moun Ench, Mibalè, Miragwàn, Latibonit, Akayè, Senmak. M gen moun nan kat kwen peyi a. Yon gwo salitasyon pou nou tout. M pa ka koumanse site tout patou, m ap pran twòp tan. Videyo a ap dire twòp. M ap di nou kenbe la, pataj, abòne, like e chak fwa nou kite yon kòmantè mwen, nou mete yon souri sou lèv mwen. E m toujou pwè tou pou m reponn nou. Kalash, erè sa w fè a, wè, wè la, pastè a byen vizye anndan machin nan, epi tou l ale. depi wèl ale konsa paske yon bagay map diw kalash pa janm fè erè sa ankò gen erè pa kite yo rive w depi se bandi w ye ou bandi ou bandi nèt tande e ou t pou jere koze w pa janm kite erè sa yo rive w zanmi Aria ak Tezen nan yon gwo dyèl la nan dyèl yo ye a se dyèl pou yo mete malfektè a ki se bòkò a deyò Men, èske y ap arive mete l deyò? Oubyen, wi ou non? Ou menm ki ta renmen konnen si y ap arive mete l deyò, e jis abòne, like, epi tou pataje. Toujou aktive ti klòch la pou w pa janm rate anyen. Gen anpil moun k ap di m, e pa feyton vre ou ka lage? Ou konnen, travay yon feyton yon bagay ki trè fasil. Travay yon feyton, se anpil travay li ye. Nou menm nou la, n ap ba w, depi feyton an poko lage, n ap ba w ti analiz ou la pou toujou wè kèl bagay ki pral pase. Mwen menm pou nan tèt pam ya nèg an wouj la gentan konnen pastè a tire kalach eske e kalach senpman kap mouri nou poko konnen ou menm ki ta renmen konnen se kalach senpman kap mouri jis abòne like pataje pou ka jwenn tout bagay banm kite avè nou poun tande sak pral pase la.
Sè Vensan? Wi, pas. Vin m pale w silvouplè.
Men mwen ri pas. Tande non.
Eske moun yo vini deja? E pa moun ou te gen randevou pou te soti ansanm avèk yo a? Wi. Wi yo vini wi. Yo vini lontan sa. Tankou jan w te di m nan, m fè yo ranje malèt yo nan machin nan deyò a. La, si n ap byen gade, n ap wè pastè a te gentan sou men l. Nan ki fason m di nou pastè a te gentan sou men l? Pastè a fin pale avèk Kalash, Carl Henry, bann mesye yo, li wè yo rèd aza anndan machin nan, e yo gentan mande, Se pastè a sa? Pastè a gentan sou men l. E tout antre pastè a ap antre Li ouvè baryè a wè l kite baryè a gran ouvè men lap met kontwòl kontwòl sa yo lap mete a wè lap pale avèk sèvant la dèyè sèpman lap gade poul wè si nèg yo pap tou rive sou li pastè menm ki son entèlijan sal fè depi lè nan itchap li parèt li rele sèvant la li mande sèvant la si moun yo vini si moun yo gen lòt bagay nan machin nan men. Servant la ap panse li menm. Se paske e pou yo ale non yo pap ka ale paske servant la pastè pa al pran lari a la poul fè nèg yo benyen nan a kout bal pastè a gentan sou menn li menm depi pastè a wè nèg sa yo la yon machin ke ki ki pa abitye la li pa abitye wè la li gentan di waw gon aksyon gon bagay fòm metem sou menm manman Aria avèk manman Ricky, eskize m, avèk tout papa Ricky ki poko janm konn sa bagay la ye, men e manman Ricky t pral fè papa Ricky met sou men l, lè manman Ricky di, hen, ma cheri, genlè e dèyè nou yo ye la a wi, e pa manti vre non, sa w di a, e li menm menm wi, e dèyè yo l ye wi, kounya la nou pa wè lè pastè a di gen anpil nèg a zam la sa, Sèvant la sèvant la sezi. Sèvant la oblije di, Epi w kite baryè a ouvè, poukisa w pa fèmen baryè a? Non, non m kite baryè a ouvè e pou m ka gen kontwòl yo. Bèl jès. Bravo. Pastè, bravo. Nou menm ki renmen sa pastè a di a menm jan avè m, e met dife. Met dife lan espas kòmantè a. Kòmante di m wi sa pastè a di a, bèl pawòl. Mwen renmen sa pastè a, pastè a sou men l. Pastè a sou menn anpil. Pastè a kouwè nèg ki te gentan pase lan lame dayiti. M ke lame nou an vin kraze. Nou bezwen ni mèt 50 pastè konsa pou n refòme lame a. Paske l sou menn. Ou pastè, bib ou on bò, zam ou on bò. Waw bèl jès. Bèl jès. Tout moun ki renmen sa pastè a fè a jis kite on like. Kite on kòmantè. Di m sa pastè a fè a li bèl. Ou menm ki ta renmen jwenn plis videyo alè depi yo lage pou jwenn li an premye jis abòne like epi tou pataje toujou aktive ti klòch la mwen pou pa pèdi ni youn nan videyo yo ankò banm kite nou tande pastè a toujou sal tap di. Yow kalash menn sa nap fè menn men pastè a antre wi menn.
toujou di sa toutan nan tout baz wap toujou jwenn sa ou bay izo ti chen cho yo toujou ap mouri e menm sak rive kalash la depi ou ti chen cho wap mouri wap mouri bonè pandan kalanri di kalash men pastè a antre gade kalash gentan ap preparel poul al vide pastè atè al pale yon bann fatra andan kay pastè a andan kay pastè a yon lakou beni liye. Ou pa ka antre san w pa di onè. Epi tou, m ap fè nou konnen yon ti yon ti bagay nou pa remake anndan kè videyo a. M pral di nou sa, si se manti, demanti m. La Kalash mouri, sa Carl Henry pral di Mikita? Sa Carl Henry pral di Mikita lè Kalash mouri? Èske l pral di se li k touye l? La a, gon dyèl la nou p ap ka konprann. E m panse m ke l ta di Mikita e li k touye Ka, Kalash men nèg anwouj la ap gentan wè se pastè a ki t tire kalash ah ou met pastè pou pastè gen priyè fòw konnen yo wi depi ou pral nan lagè fòw konnen yo wi si w wè pastè a kap site priyè l la li vide kalash a tèt pat pran lan bal humm jwèt la bèl ann gade ann kontinye tande ansanm avèm pastè a pral antre. la lan mezon an kote mesye dam yo chita. Ann tande avè m. Pandan m ap antre la, m wè yon machin ki kanpe devan baryè a, chaje nèg a zam ladan l. Kidonk, nou poko prale, n ap fè yon ti tann toujou, n ap fè yon ti skal, pase se menm Bib la k di, Priye, veye. Woy!
Sa w di m la a pas? Sa yo vin fè? Kote yo prale? Nan tou lè ka m pa konnen, men se pa yon abitid non. Brèf, kèlkelanswa entansyon yo. Depi la fò ta gentan sou men w. Depi la ou tande pa pastè a di konsa li wè anpil nèg a zam deyò a y ap fon ti rete toujou. Ou tande manman Ricky di woy! Sa yo vin fè, sa yo bezwen. E pou li pa lage bagay la vay ke vay. Men li gentan sou menn. Li gentan santi se dèyè l yo ye. Sa l pral fè? Li pral poze, li oblije di mari l, Piga se dèyè nou yo ye non. Vrèmanvre e dèyè l yo ye. E dèyè l yo ye. Paske e dèyè l menm Mikita di nèg an wouj la voye yo nan videyo ki te pase yo.

La, lòt ti erè m bay, m bay Carl Henry, Carl Henry pa t dwe rele nèg yo. Yo touye l. Jis rete trankil pou l ou menm rale tèt ou. Kòm bandi yo pa panse menm yo avèk moun nòlmal. Bandi yo pa moun nòlmal. Bandi yo e kanibal yo ye, e san bèt yo gen. Yo pa panse menm jan. Mwen menm si yo te voye m, ki ban m misyon pou m al touye l. Kòm li kapab, l ap rele, yo pa t di l sa devan. M chonje Mikita pat dil sa devan mesye yo apal te dil sa li menm tou li pral rele apa lap di mikita li touye kalash bon ann gade pou nou wè sak pral pale ou menm ki ta renmen konnen sak pral tonbe lan lanmò kalash la epi yon bagay kap fin fasel paske. Kalanri gen misyon poul touye kalash si kalash mouri la kapab di e li menm ki touyel ou menm ki ou menm ki ta renmen konnen e jis abòne like pataje ou menm ki ta renmen konnen si Ricky pran bal oubyen si pastè a tchwe tout nèg yo se jis abòne like pataje men mwen nan tèt pam tout nèg yo pap mouri paske nèg ki potko antre yo pandan yo vin wè gè a vin wè batay la myèl pou yo yo ka pa yo ka pa foure tèt yo Depi ou wè bandi al nan lage tout pap mouri. Gen youn kap toujou pi entèlijan. Sa lap oblije, lap oblije rale kòl. Li pap mouri. Ann gade, ann tande kisa pastè a pral di el pral fè la. Ann rete branche. Map tonbe a bib mwen anba bram nan yon men epi zam mwen nan yon lòt men ou tande byen sam diw san pitye Mete bas ou nèg yo ban mwen. Wi bas.
Trè byen.
Lè fini lòt bagay ankò, se mwen k pou amòse konba a. Se mwen k pou deklennche dyèl la. Menm si w ta wè nèg yo antre la, poze w. Si nou byen remake fann yo, nou wè la kote pastè a ap pale avèk Ricky. Kòm lan pami moun yo, Ricky t pi piti, men li menm ki pi entèlijan e li t konn tire. Lè pastè a te mande. Lan nou menm la ki moun ki konn tire tout moun te di yo pa konn tire epa Eric ki t te oblije ki dil t konn tire papa Ricky te dil fèmen bouch li pastè a te dil non li pa dwe di sa paske lan ka nou rive la e lan yon konba nou ye si w wè nèg la di w li konn tire paske l konn tire nou wè kote pastè a pale avèk Ricky L ap bay Ricky tout done yo. Tou de bras yo devan Ricky a tout se bal ki ladan yo. Waw Ricky ou gen bagay lanmou wi haa eh Ricky Ricky gen anpil zam Ricky gen zam paske m kwè Ricky te gen anpil jwenn anpil zam anba lanmè a nan premye epizòd la èske pastè a li menm sa l resite a e priyè Bondye oubyen e priyè dyab la. Nou pa konnen. Ou menm ki ta renmen konnen si priyè pastè a presite a e priyè Bondye oubyen priyè dyab la e jis abòne like pataje paske pawòl sa yo pastè a ap di a m'en kotel jwenn avè yo si nou t konn kotel jwenn yo e pi gran peche pastè a koudon badang gidon bagam yon bann vye bagay men tout jan e mete nou sou men nou pou nou wè sak pral pase la. Plip plip! Bawon an nan zòn nan. Bawon ateri. Pastè, tande nou. E kontan w wi m te vini. Ou gen senk segond pou w sòti vin jwenn nou la. E pi rapid. Nou pa gen tan pou n pèdi non. Nou pa gen tan pou n pale anpil non. Kalash ou pa tap pa mouri non voyaj yo anlè a non voye ou doka la non gad pastè a k byen prepare lap tann ou la non ki yon kapab ki yon kon nou kab ou pral pa mouri Efanio pale avèm esplikem ti pati sa ki an kalash panse l pap mouri men djaz la anlè a avèk yon zam a tout lannvi ou menm wap di e kotel ou te vini e pastè a te gentan sou menn depi lèl tal kote nou nan machin nan li gentan wè Nou nou 5 gason te gentan byen abrite nou. Nou gen bagay nan men nou. Wi m wè w gen ou gen yon djaz nan men w vre Kalash. Men malerezman e byen konte mal kalkile pastè a te gen bagay nan men l tou. Alannvi kote l vize w la e la l pral lage l. Bon poukisa pastè a pa t bay Ricky yon zam avèk tout Lannvi tou. Mwen menm, pati m renmen an e kote pastè a ap resite priyè a epi tou l di w mil an kòlè tou. Waww! Bèl jès. E lè pastè a fin touye Carl Henry, Kalash, lè sa a pou wè kote Ricky menm e bal la brrrr brrrr. Lan epizòd sa k pral vini an la, nou pral wè konbe moun ki mouri e n pral tande konbyen moun ki mouri. Ou menm ki ta renmen konnen ki valè moun ki mouri jis abòne, pataje, like, toujou kite yon kòmantè. M swete w lè w vin w abòne toujou aktive ti klòch la pou mwen silvouplè pou w pa pèdi ni youn nan epizòd nou pral lage yo. An n tande, an n gade avè m kòman pastè a te blayi. ti vakabon atè. Bon kite misye ap radote konsa.
Dé!
Dieu est notre refuge et notre bouclier et il nous protège contre toute forme de danger.
Kyèt! Yo tire Kalash. Mesye Kalash pran bal mesye mete nou an pozisyon. Kalash tonbe e mesye.